Annou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Les amis de emisyon ann pale sante donk nou toujou ansanm e mwen toujou la pou m konseye nou kòman nou dwe pwoteje sante nou pou nou viv pi lontan e reste an bòn sante donk se sa emisyon ann pale sante la pou l fè avèk enfimyè Rony Arlène Donk m konnen nou anfòm, an plèn fòm pou nou pa strese paske nou konnen ke sitou konjonkti peyi nou, byen ke se pa yon emisyon pou Ayiti sèlman, men m toujou panche sou peyi m ki se Ayiti. Donk bonswa, kòman nou ye, nou anfòm, nou an plèn fòm. Donk jodi a m pote yon bagay pou nou ankò, yon sijè ki trè enpòtan kote ke nou ka. Pa bal trop enpòtans men se stress koman ou ka de destresse kisa stress la ye nou konnen stress la son maladi li ye men koman nou ka evakye koman nou ka redwi stress la retire stress la lakay nou donk reste branche a tout suite.
An nou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Encore une fois mes amours mwen retounen pou m fè devlopman sijè ya pou nou ki se stress koman ke nou ka libere nou koman ke nou dwe pa strese paske dèfwa nou toujou di stress la vini volontèman gen plizyè koz ki ka fè stress la rantre sou nou dabò M ap ba nou kèlke koz epi konsekans strès la epi de konsèy. Yon moun k ap mal viv nan fwaye l ki pa gen dyalòg, ki pa gen atansyon, akèy, sitou fi nou yo, yo veki de jan de choz sa yo. Donk, faktè sa yo plis kay medam yo. Le pli souvan, moun sa yo, yo strese. Strès sa, son strès kwonik li ye. E nou konnen strès kwonik lan, li aji sou ipokanp. Donk, lè mwen pale de sante a, Sante a nou pran l nou jeneralize l paske se tout sa ki gen rapò tout fonksyònman de vi nou yo ki pral koz nou rete an bòn sante. Strès la li menm li aji de fason jeneral sou anpil moun sitou nan sosyete a. Nou pran yon ka, yon fwaye, kote ke nou gen jèn nou yo ki konn strese, ou di mwens de yon bagay yo te sibi, ou di mwens on moun, moun nan ka nan travay li, si li konnen tout sa ke li fè ou byen li tande ke li pral gen yon revokasyon ou di mwens jan patwon l ap jere l, li pa santi li byen, moun sa toujou strese. Strès la li vini nan plizyè fason, sitiyasyon peyi nou ki se Ayiti, tout sa se jeneralize l, tout moun kapab strese. Sikolojikman, sosyalman, ekonomikman, nou strese nan peyi nou. Men, mwen ale lwen de la pou strès la paske son maladi nou sipoze. jwenn yon solisyon avèl paske si ou strese li gon gwo efè li fè sou sèvo a ou pap viv byen premyèman strès la gon ensidans li fè sou sèvo a li ka koz sèvo a konfondi tout sa ke lap transmèt yo. E lè sa, sèvo a gon travay li fè an plis. Donk la, se sa k fè nou sipoze jere strès la. Men y a dè fwa, si n ap pran di kote seksyèl, paske dè rechèch tou ki fèt, yo wè ke yon rapò seksyèl regilyèman ka ede w avèk strès.
Annou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Nan ki fason li ka ede? Paske strès la li aji, lè li aji sou sèvo a, sou òganis yo, li vin fè gen yon konsantrasyon ki fèt, gen anpil ògan ki pa byen fonksyone. E nou konnen ke Sèvo a se sèl ògàn ki pa rejenere, depi ke ou pèdi l, li ale nèt. Pa egzanp si ou vizite yon sant, yon sant sikyatri, w ap wè jan moun yo ye, gen de kesyon w poze yo, yo pa oryante dan le tan e osi dan lespas, paske gon pwoblèm nan sèvo a. Tankou moun sa yo. Ou gen dwa di yo jodi a ki jou l ye, si jou a se madi, yo ka di w jodi a se jedi. Si w mande nan ki mwa yo ye la, si w nan mwad jiyè, yo ka di yo nan mwad janvye ou nan mwad out paske yo pa oryante dan letan e dan lespas. Si w mande yo kote yo ye, si yo Jakmèl, yo ka di w yo Jeremi. Se sa paske lè sèvo a li menm li ale, ou pèdi li nèt. Donk, an jeneral. Sèvo a li menm se sant, se li menm ki la pou li voye mesaj pou l sone pou l gon li gon alèt li pase bay nè yo, nè yo menm pral voye mesaj la bay tout kò a, tout ògàn yo. Dèfwa nou ka remake strès la vin fè nou eksite. Se paske sèvo a li menm, li konfonn reyaksyon fizyolojik yo. Pa egzanp, ou gen dwa strese, men se pa yon strès ki kwonik. De tanzantan, sa ka rive ou gen yon kontraryete, gen yon bagay ki rive ou, ou strese. Dan limedya, apre strès la ka dire yon dezè de tan. Donk la, li ka koz ou enève, ou eksite. E lè sa a li menm, se sa ki ka koz dèfwa nou konn gen dè migrèn, oubyen nou gon sefale total, lè sa, paske sèvo a vin ap fon eksè pou l ka reyaji akoz li konfond reyaksyon fizyolojik yo.
Annou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Dèfwa strès yo konn aji sou yon moun ki ka deja gen yon maladi k ap fatige l oudimwens yon moun ki gen yon pwoblèm nan travay li oudimwens yon moun ki gen yon fèb ekonomi. ki ap reflechi a plizyè choz alafwa, donk lè sa moun sa vin gon strès kwonik, li ka reyaji sou fizikman sou moun nan, paske kèlkeswa fason ou makiye ou bèl ou pa ka bouche strès sa, ou pa ka bouche efè ekla ki nan zyew la avèk makiyaj, lap parèt kanmèm, wap parèt strese kanmèm, wap megri. Anpil fwa tou gen moun ki di lè yo strese yo pa dòmi dur yo manje plis epi yo gwosi. Diferaman avèk de moun ki konn di lè yo strese yo megri, yo pa dòmi, an menm tan w ka gen yon karans. D'une manière générale lè ke w gen yon karans se nòmal sa depan de nan ki vitamin ou gen karans cheve a ka kase. Ou kapab megri, sa ka rive gen de gen de ka yo paske strès la vini li ka deranje tout ògàn yo, ou ka gon maldijesyon sa kew manje a ou pa dijerel, strès la li fè ke ou gen yon fatig simenaj, li ka baw doulè miskilè an menm tan ou ka genyen yon fòt. tansyon, gen yon gen en san an kap sikile nan tout vèn yo, veso yo ka kontrakte, li ka mal pou pou gon sikilasyon ki fèt, ou ka gen yon dèt an somèy kwonik paske le pli souvan moun ki strese yo konn gen yon ensomni, yo pa ka dòmi, yap reflechi tout nwit. Moun nan dèfwa gen yon pèt apeti, gen anoreksi, an menm tan gen anksyete, men anksyete a li menm li vin avèk laj. Se moun ki plizoumwen azaymè yo ki gen yon anksyete, ki gen yon angwas ki diferan avèk kout strès la ou di mwen strès kwonik lan. Men lè n ap pran o nivo de yon koup, O nivo de 2 moun ki gen yon antant paske ke si ou gon moun ki akonpanye ou strese moun nan ka ede ou kòman nou kapab jere sa paske ke dan la mezi ou moun nan konprann ou gen dyalòg gen lanmou gen akèy gen atansyon wap wap ka jere strès la paske ke lanmou regilye a. Moun nan destrese, moun nan vin santi li byen, li ede òmon yo libere. Nòmalman yon koup ki byen ekilibre ki byen antann yo ta sipoze gen yon rapò seksyèl yon fwa pa semèn. Byen antandi fòm di sa fòk gen pwoteksyon, fòk nou pwoteje tèt nou, nou konnen ke nou genyen prezèvatif, tout moun konnen gen yon fason ke nou ka pwoteje nou. Paske moun nan gen dwa pa gen VIH la men li gen yon enfeksyon ke li ka transmèt. An nou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Si yon gason ap mal manje, li pa gen yon alimantasyon sèn, byen ekilibre, moun sa oubyen lap dòmi ta, lap leve bonè, si lap fè sèks souvan, li pap bon pou li. Li ka remake li gen yon fòt migrèn oubyen yon sefale, yon gwo tèt fè mal e moun sa dèfwa li ka menm tonbe menm. Sela ve di ke li pa bon tou pou fèl twò souvan. O nivo dè fi, fèl twò souvan kote ke gen blesur, sitou si fi ap fèl a plizyè moun.
Annou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Gon etid trè resan ki fèt ki montre ke lè ke strès la kwonik, gon ogmantasyon to kòtizòl òmon nan li vin ogmante. Donk la.

Dèfwa yo konn di timoun sa pa ka adapte l, li pa kapte rapid paske gon travay ki pou fèt nan sèvo a gen dwa li mal fèt oubyen gen li menm li timoun sa lan paske gen timoun ki trè rapid imedyatman pwofesè a gen dwa ap fè kou la gen timoun fò l ta redi sa l ap di a 5 a 6 fwa pou timoun nan plizoumwen konprann pa menm fin konprann non poutan gon timoun imedyatman li bay Pwofil la sèlman gen timoun ki ka fèl pou kòl tout sa se travay sèvo a se kantite jan li adapte kapasite timoun sa. Yon moun si ou te konn ap etidye ou fon kanpe sèvo a li ratresi li ratresi tout otan wap met bagay nan sèvo a lap elaji lap elaji se de menm si pa on moun ka pran Yon timoun ki fin klas lekòl klasik li ki antre nan inivèsite li ka pran 3 a 2 disiplin e l ap etidye l ap konprann sa depan de kapasite l sa depan de jan li konprann li gen entèlijans. Sèvo a li menm lap elaji lap pran tout sa yo. Men sèvo a li menm depi nou kite nou pèdil nou pèdil nèt. Lè w pèdil kisak vin pase ou fou ou pa konnen anyen ou gen yon twoub mantal tankou moun nou wè nan lari yo ki ki pa gen bon sans yo se moun sèvo yo ale. Se wòl emisyon Ann Pale Sante pou l enfòme w sou tout sa ki gen rapò avèk lasante. Donk se sak fè mwen pran sijè sa. Si ou strese, ou pa an bòn sante. Retire sa nan mantalite nou, paske gen moun ki ki rann li strese. Li rive yon kote, li pa li pa fyè de li, li pa kwè nan tèt li, li jis wè yon moun, li panse moun nan pi byen abiye pase l, li pi konfòtab pase l, li li mete tèt li nan yon kondisyon li strese. Donk la, se ou menm ki pou mete nan tèt ou, ou fyè de tèt ou, Ou pa wè bote eksteryè la ou konn sa ki anndan w, wap santi ou konfòtab ou pap strese tèt ou. Donk strès la se yon maladi li ye, nou sipoze fon fason pou nou jere strès la pou nou pa kite se strès la kap mennen nou paske strès la li jwe yon gwo wòl sou sante nou nan sèvo nou sitou nan sante mantal, moralize nou li fè nou pa moun nou ye a lè nou strese. An nou parle sante avèk lenfimyèr Arlène Rony.
Donk sijè a se te kòman ou ka fè pou destrese, kisa strès la ye, strès la mwen di nou son maladi li ye e li trè grav kote ke li ka fè w debouche sou yon ipètandi, Yon dyabetik, yon obèz, e le mond antye strese sitou nou menm an Ayiti. Donk m toujou la pou mwen ede nou nan kesyon sante a e s on fyète pou mwen, se yon dezi, se yon chwa, mwen la pou m ede nou nan sijè sante kòman nou dwe fè, ki prevansyon, ki atansyon, konsèy pou nou ka rete an bòn sante. Donk se te enfimyè. Rene Arlene, kite yon ti kòmantè, di m kisa nou renmen, sa ke nou pa renmen sa ke m ka ajoute. Bizou bizou, babay!
An nou parle santé avèk lenfimyèr Arlene Rony.